Lè w wè y ap fè eleksyon, y ap fè kanpay, yo bay tout bèl pawòl ki gen, yo pa respekte mo yo vre. Nou pa fwenk respekte mo nou. Se pou te sou pouvwa a, al plen vant nou, plen vant fanmi nou, nou pa konn anyen de pèp ayisyen k ap pase mizè. Nou pa konn anyen, nou pa konn anyen Kap pase mizè nan lòt peyi Kap pase mizè Ayiti Se moun gen pouvwa pou n simaye zam nan geto pou yo tiye parèy nou Pou yo tiye menm frè nou, menm sè nou Nou fout mechan mesye Mwen menm sim pa kriye map toufe. Sim pa kriye map toufe. E poukisa nan fout peyi sa. Yon peyi kòm tout peyi poukisa nan fè nou sa mesye. Ay non. Non. Non. Ap mache apre lo maldita de Haitiana. Maldito de Haitiano pèse kont. Nou wè si nou wè bus imigrasyon ap pote ayisyen. Al depoze mezanmi. Tout andan bus lan se fè. Si machin sa fè aksidan pa gen yon kote pou yon moun ta epanye. Si w ta di w ap sove tout andan, andan bus lan se fè. Lè yo rive andan a inan an, kote yo mete yo a mezanmi gen moun se sou de pye yo kanpe andan santi pipi. Antann pa pwòp Mezanmi Lavi nou pa anyen Kòmsi m wè nou mouri debou Nou mouri debou Nou mouri debou Tout peyi gen dirijan Tout peyi gen moun k ap dirije yo Tout peyi Moun yo ap viv anpè Sof nou menm Ayisyen k pa alèz konsa Nou pa wè sa pou nou fè ankò non Mezanmi Nou pa wè sa pou nou fè ankò Nou pa wè sa pou nou fè ankò Chans Chans Nou pa vle yon jan. Nap mèsi nou mete tèt nou ansanm nou ka reviv yon Ayiti pi bèl ke jan l te ye premye fwa. Pou Ayisyen ka di yon lè men kòman sa te ye yon lè. E lè Dominiken ap di w konsa ke lè w ap pale Molena ou ap pale espanyòl, pale espanyòl. Mwen menm mwen menm m konn di yo konsa nou aprann pale kreyòl tou. Pou n aprann pale kreyòl, sa nou pral fè avèk kreyòl la? Kidonk Ayiti s on poubèl, s on fatra. Kreyòl la pa yon lang tou? Yo pa bezwen ayiti yo konnen yo pa pral ayiti sa yo pral fè sou kisa yo bezwen nan pale kreyòl la men pandan map di nou sa tou e pa tout menm jan a ayiti gen anpil nan nou ki bon e menm jan tou pou dominiken gen anpil tou men lè w rankontre sak mal la li manipile w li maltrete w. Pou nou menm, pou lavi nou pa anpè konsa, espri nou pa anpè, e nou plen tout bagay lakay nou, nou ka, nou te ka alèz lakay nou. Twò moun ap di Ayiti pa genyen, Ayiti pa genyen, pou kisa n'ap plede goumen konsa? Lè nou moute sou pouvwa a, n'ap mache nan geto yo, n'ap simaye zam pou moun pa viv anpè, e pa paske nou gon, ba nou yon bagay nou bezwen, e pa paske nou wè genyen, pou kisa n'ap fè sa? Nan fè jèn yo sa. Jèn yo fin etidye, yo aprann medsen yo paka rete nan peyi a. Yap pase mizè trip moun ap koupe. E mesye nou mechan nou mechan se menm san kap koule nan venn nou se ayisyen nou ye lè nap gade sa kap pase kòman yap maltrete ayisyen kòman nou santi nou ki kè nou gen. Ki kè nou gen, ki kè nou gen pou nou rete nap gade kòman nap pran imilyasyon konsa mesye, nou bay pèp la yon chans, bay ayisyen yon chans dirijan nou yo pou nou reviv ankò. Menm kè Ayiti pa bon. Gen anpil kote Ayiti ki bèl, yo pa janm lage yo, zak pi lèd yo, zak pi sal yo se yo lage. Lè konsa moun ki pap viv Ayiti mezanmi doulè a plis pou yo wi. Medya tèt bòchèt yo nou tanpri. Nou tanpri tande vye imaj sa yo sispann lage yo nan figi moun pou nou fè vues pou nou ka fè 5 goud se valè nou nap jete plis mezanmi mezanmi kòman nou santi nou se ayisyen nou ye tou pou nou ka fè 5 goud nou konn tèt pa nou lè 5 goud ap rantre pou nou nap fout vann vye imaj peyi yo. Gen lòt peyi lè yon imaj sal yo sere imaj yo nou menm menm se vann nan vann yap maltrete moun imilye moun. Mezanmi santi souf mwen ap koupe wi souf mwen m santi m koupab m santi m imilye nou menm pèp nwa ki pran ki premye pran endepandans nou n pa alèz konsa dirijan peyi m yo Bay nou yon chans. Nou maltrete, yo imilye nou, yo pa pran nou pou anyen dèske n se Ayisyen. Pa gon peyi Ayisyen, Ayisyen alèz. Y ap maltrete nou nan Sendomeng. Nou pa kapab ankò. Si m pa kriye m ap toufe, nou anprizone. Mezanmi An nou elve vwa nou ansanm pou nou rele aba koripsyon Pou nou rele aba kidnapin Si peyi nou te moun pa ta pran imilyasyon konsa nan se nou Pandan kay kèw ap kase Kèw ap sote Ou pa konn kilè yap vin frape pòt sou ou Eeh mezanmi. E pa sèlman ayisyen non gen yon pakèt nasyon nan sendomeng men se sèlman ayisyen pa gen valè konsa nou panse ke si n te bay peyi a yon chans anpil moun tap renmen retounen nan peyi yo al chita nan peyi yo byen viv nan peyi yo wi mwen menm map swiv rezo sosyo yon pakèt moun ayiti pe enpòt sa k pa bon vye imaj ki pi lèd la yo pran l yo lage l sou rezo a yon pil yo deja ap maltrete l yo vin anpire bagay la plis. Jis pou yo ka fè vyouz. Yo panse son bèl bagay yap fè peyi a. Peyi a ajenou. Jèn yo. Jezi papa. Kisa nap fè. Pa nou kote nou ye nou alèz non mezanmi yon chans. Yon chans ankò. Yon chans. Nou pa gen dlo ankò. Sendomeng e pa sèl ayisyen non sendomeng. Sendomeng gon pakèt nasyon ladanl. Men sèlman ayisyen ki imilye nan eta sa a se nou menm ki yon bèt ki la gen pa gen paran se nou menm ki pa gen dèyè se nou pa gen fanmi nou pa gon moun nou pa gon moun kap goumen pou nou yo wè nou pa gen moun sèlman ayisyen kap imilye konsa mezanmi ase. Ase! Mezanmi, ase! Ase! Nou pa kapab ankò! Nou pa kapab ankò, mezanmi! Trip nou ap koupe! Mezanmi! Se nou menm preske menm jan avèk, menm jan avèk Ayiti! Lè yon moun soti nan lari, anlè l rantre, ou konnen! Si yo pa pote li ale avèl eh ou andan kay ou ou pa kapab gen. Epa wè nou pa wè non nou gen zye nou wè nou gen zye nou wè kòman yap kouri dèyè ayisyen gen pye yo ap kase sa kap sote tèt mur. Ayayayy pou wè pou fanm ansent non peyi pa epanye ti bebe pa epanye mesye epa wè nou pa wè nou wè sa kap pase nou wè nou wè sa kap pase rantre andan kay demoute pòt sou moun pou pran moun nou wè mesye nou wè sa kap pase nan peyi a ba nou yon chans mezanmi ba nou yon chans ba nou yon chans mwen viv ankò. Mezanmi nou pa kapab non Nou pa kapab Moun pa viv anpè vre Moun ap fè sik Moun ap fè tansyon strès ap anvayi moun mesye tanpri Nou mechan mesye Nou mechan M santi m pran kou M santi m pa kapab M pa kapab ankò non mezanmi Ba nou yon chans Dirijan nou yo ba nou yon chans, ba nou yon chans. Dlo nan je nou pa sifi pou beny nou non mezanmi. Nou pa viv an pè vre. Nap viv avèk yon strès kap maltrete nou mesye nou mechan. Mezanmi si m pa kriye m ap toufe wi. Nou pa kapab ankò mezanmi nou pa kapab ankò etanke ayisyen nou pa kapab ankò ba nou yon chans si peyi n te bon nou ta viv nan peyi nou nou pa ta pran imilyasyon konsa nan sendomeng. Mwen m mande yon moun etanke yon jèn ayisyèn, yon moun ki rankontre videyo sa a pataje l, pataje l. An nou tout mete tèt nou ansanm, an nou di viv Ayiti! Viv Haiti yon bel Haiti. Viv Haiti an nou mete tèt nou ansanm pou nou rele aba vòlè aba kidnapin viv Haiti viv Haiti e mwen kwè Haiti gen pou l bon Nou gen pou nou alèz etanke ayisyen dan tou lè peyi di mond. Lè imigrasyon pran w mezanmi timoun map di nou yon bagay. Lè imigrasyon pran w pa gen telefòn nan moun ou. Yo pa kite w a telefòn nan moun ou. Yo retire batri telefòn yo, yo foure w andan yon anvlòp. Lè yo rive yon kote yo prale avwa yon yasmina yo ba li yon ti pòs pou chak moun rekipere batri telefòn yo. Sa vle di ou pa gen nimewo pou ta rele yon moun lakay ou. Kle kay ou nan men w. Ou pa gon bon rad pwòp sou ou ayy non. Kou lontan yo di konsa yo moun kap soti nan konstriksyon yo pran kisa lè pa kounya. Menm lè yo antre yo antre andan lakay ou yo pran yo pa baw tan pou mete rad yo mete yon pafen santi bon sou ou. Nou gen lavi nou gen lavi bèt li ye mezanmi nou mechan. Nou mechan nou mechan pou nou wè avni peyi a fini konsa. Ayiti son peyi k chaje richèch nou konn Ayiti son peyi k chaje richès nou konn sa byen plen richès nan Ayiti Moun ap reflechi Lè yo depoze men li a spina Kòman map pase Eske bandi ap kitem pase Gen moun ki soti okap gen moun ki soti jeremi gen moun ki soti tout kote Moun okay yo ap reflechi m ta al nan peyi m pral okay wi kòman map pase matizan. Koman map pase? Ki kote map pase? Mpral japel ki kote map pase? Eske bandi ap kite m pase? Lè imigrasyon pran moun nan yo depoze moun nan je Yasmina moun nan ap reflechi koman m pral pase gen moun yo pran tou sa gen moun ki pa gon goud nan men yo Koman yap peye machin pou yale ki kote yap pase eske bandi ap kite yo rive mezanmi pou nap viv nan kondisyon konsa pou nap viv nan eta parèy konsa nap rele anmweyy nou pa kapab ankò nap mouri nou pa kapab ankò. Etanke Ayisyen, ba nou yon chans! Ba nou yon chans! Ouf! M ap toufe! Imajine w, yon moun ki lwe yon machin, genyen ki lwe k ap bay mil goud pa jou, genyen k ap bay mil desan goud pa jou pou yo fè Sengoud nan Sendomeng. Imigrasyon parèt yo pran chofè a. Yo pran chofè a. Machin nan pa pou moun nan. Yo nèke voye chofè a Ayiti. Moun nan oblije antre avèk ki sal pral fè. Machin pa pou li. Yo nèke rele vin pran machin yo yale avèk machin yo. Mezanmi. Nou ka eseye konprann ki sitiyasyon moun ap travèse. Nou ka eseye konprann kòman moun ap viv tankou bèt. Nou menm ayisyen se animal nou ye lavi nou pa anyen nou menm nou menm lavi nou pa anyen mezanmi tanpri tanpri nou tanpri an nou an nou jè ban nou yon chans pou nou ka reviv ankò nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò yon ayisyen ki di w konsa wi l ap byen viv nan sendomeng se sanblan l ap fè pa gen alèz vre pou imilyasyon nan eta parèy konsa oo bon.

Nou pran trop imilyasyon mezanmi oh Ayiti an jan sendomeng si moun nan sòt ou pa wè moun nan kèw se pip pip pip nou pa gen pwoblèm pou imigrasyon fò moun nan se lakay li li prale eske bandi ap kitel pase poul rive kotel sòti an non non si moun sa pa rele w li di w konsa ok li lakay li kèw pa anpè vre oh non mezanmi tanpri.